E telespektatè kap swiv nou la sitou nan peyi chili nan brezil e an ayiti nou panse ke li enpòtan poun kapab vrèman prezante enfòmasyon sa yo a telespektatè nou yo. Manje ap gaspiye Sitiyasyon ka fè n viv mal Men l pa inespere Gen anpil jèn ayisyen ki nan moman aktyèl ke nap pale la a ki o Meksik la a ki nan yon difikilte ke nou pral genyen pou n enfòme nou e ki ta renmen rantre an Ayiti men ki pa ka rantre nan peyi a ki gen posiblite pou rantre men kanmenm nou pral

E ayisyen sa yo, yo vle rantre an Ayiti la a, se kriye ke y ap kriye, pandan ke yon fen dane avèk yon kòmansman ane ki nan tristès pou yo, ki antre zòn Kalifòni e Le Meksik nan moman aktyèl ke n ap pale la a.

Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. C'est quand même yon plaisir nou avè nou jodi a. Nou pral prezante nou yon emisyon spesyal kote ke nou pral ba nou anpil enfòmasyon men nou konsène de peyi d'Ayiti. Yon gwoup Ayisyen ki yo menm ki aktyèlman refije yo au Mexique, entre frontyè le Mexique e Kalifòni, kote ke Ayisyen sa yo, son gwoup de 30 a 40 ladan yo, ki te achte de tikè pou yo kapab rantre an Ayiti. E chak tikè sa yo, li koute yo omwen 1000 dola ameriken pou ke yo kapab ale Ayiti e retounen. Vrèman gen yon ajans ki pran nan men yo kòb sa a, e nan moman aktyèl ke n ap pale a la a, lè moun yo rive sitou pou y al vwayaje, yo pa ka vwayaje paske lè yo rive nan ayopò la, yo di yo ke enbyen tikè sa yo pa anrejistre, se de fo tikè ke yo ye, ki pa gen plas, yo pa gen plas yo la a. Nan moman sa a n ap pale a la a, anpil tristès lakay Ayisyen sa yo, ki nan yon moman ki si di, ki di ke yo te vle al wè paran yo an Ayiti, yo bloke la a, e yo mande kisa k ka fèt pou yo. E vrèman gen anpil ladan yo ki ekri mwen, e ki di m ke kisa ke m kapab di a gouvènman ayisyen an, kisa yo ka fè pou yo, pou yo te kapab rantre an Ayiti, pou y al wè paran yo. Paske genyen ki kite paran yo la a yon bon tan, ki pa konn kòman ke yo ye, e yo di rèv la se rantre al wè paran yo. Yo di ke fen dane a ki sot pase a la, se avèk anpil tristès, anpil imilyasyon lè yo gade yo pa ka rantre an Ayiti. E yo di ke sèl kado ke yo ka jwenn, se aksè pou yo rantre nan peyi a, asavwa Ayiti. Men kòman? Yo pa gen tikè davyon. Men yo di ke yo gen aksè, yo gen papye pou yo kapab ale an Ayiti la. Men akoz de tikè a ke yo pa genyen, e konpayi ki pran kòb la nan men yo a, yo pa wè moun sa yo. E la jistis nan Meksik pa ba yo chans pou yo menm pou yo kapab defann dwa yo. E yo di ke sa ba yo yon aksyon de dekourajman e yo mande ke yo menm yo ta bezwen plis sipò de kote otorite ayisyen yo pou kapab ede yo nan kontèks sa. Yo mande a dè otorite ameriken, a ayisyen, ki konsène de sitiyasyon an e ki ta gen konsila yo o Meksik pou ta mennen de zankèt pou yo. Pa kite yo sèl kote ke yo ye a. Pa kite yo on kote ke yo santi yo izole, yo pa gen sipò. Yo bezwen sipò kominote a, sipò Ayisyen ki pou ede yo. E ki Ayisyen ka ede yo? Se Ayisyen ki yo menm de dirijan Ayisyen, de ofisyèl ki yo menm ki gen posibilite, ki gen dwa de deside, ki ka antran pou pale avèk otorite Meksik yo pou yo wè ki sa k kapab fè pou Ayisyen sa yo. E se sèl solisyon yo kapab jwenn. E yo ban m mesaj la, yo di m silvouplè, pase mesaj la pou nou a prezidan peyi nou an pou di l pou nou, nou mare, nou gen pwoblèm la. E Ayisyen sa yo, jan nou ke nou di w, pli ke yon trantèn dAyisyen ki avèk de tikè nan men yo ki pa valab, de tikè ki pa, yo pa gen aksè pou yo vwayaje avè l, men, nòmalman, konpayi ki te vann yo tikè a, ajans ki te vann yo tikè a, ebyen montre w ke. Tikè a se 2 bon tikè e yo menm 2 kote pou yo te fè w konfyans men kanmenm se sa ki rive yo la a, yo nan yon tristès, yo nan yon imilyasyon. De kote Chili, gen anpil Ayisyen se avèk anpil kontantman tou nan Chili ki yo menm k ap travay di men se konsa tou nou raple nou lotrejou gon jèn Ayisyen ki te pèdi lavi l men sa te koz ke anpil Ayisyen te vekse, gen ki di ke next afwontman k kapab genyen an. Il faut que chilien yo rekonèt ke yo menm yo pa pral rete pou yap gade chilien yo konsa. Yo di next time ou pwochèn fwa ke chilien yo ta deside fè yon aksyon konsa, yo menm yo kapab vanje. E nan sans sa nou konnen ke ayisyen yo, yo sot an Ayiti se vre, yo di yo rive o Chili se travay yo vin travay, yo pa vin annuiye chilien. Men nou konnen akoz de gouvèneman ki monte a nouvo gouvèneman an, Ebyen Ayisyen yo trè enkyè paske y ap gade dè Chilyen an sivil ki arme, ki gen gwo zam nan men yo, ki pa dè polisye, men ki yo menm yo di ke yo pa fin konprann moun sa yo e yo pa ta vle ke Chilyen sa yo vin ap monte sou yo. Yo di si yo kontinye ap gade Chilyen sa yo k ap monte sou yo mal, men sitiyasyon an pral agrave. Sa se deklarasyon. Anpil Ayisyen ki yo menm ki aktyèlman ki o Chili e k ap viv dè moman difisil e genyen ladan yo tou k ap travay, genyen ladan yo ki dan dè zeta o Chili k ap fonksyone pa mal men genyen tou se nan lari a ke yo ye paske yo pa gen kay, yo pa gen fanmi e pafwa se kay yon zanmi yo dòmi ou byen yo dòmi kay de twa lòt moun se konsa ke yo ap viv la a. Sitiyasyon an pa fin dous E genyen yo nou ke kap kontinye lese Ayiti, ki di ke Ayiti a pa gen espwa pou yo, yo oblije retounen, yo oblije vrèman vwayaj menm kant eske vi a di o Chili, e kounye a la a yo oblije ale o Chili. Gen youn nan peyi kap plenyen la a kounye a la a se Repiblik Dominikèn. Repiblik Dominikèn ki tap refoule Ayisyen an Ayiti, kounye a vin santi ke Ayisyen yo pa twò enterese, al refijye yo nan peyi Repiblik Dominikèn. Repiblik Dominikèn pou ane 2018 la ta gen yon lòt entansyon, yon lòt imaj alega dayisyen. Poukisa? Se paske yo wè ke genyen le Chili, le Brezil, le Meksik k ap resevwa ayisyen e yo menm de kote pa yo ki yon vwazen a Ayiti vin retwouve yo nan yon sitiyasyon ekonomikman ki kapab vin frape yo, afekte yo. Paske kann nan, kann ke Repiblik Dominikèn yo menm yo pwodui an kantite a, kiyès ki fè yo pwodui l? Se Ayisyen. Paske se Ayisyen ki travay nan kann nan pou yo menm pèsonèlman. Se Ayisyen ki koupe kann nan pou yo. Se Ayisyen ki travay nan jaden an. Se Ayisyen. ke yo bay de kontra ladan l, men yo di ke le jou ke Ayisyen an li menm, de kote pa l ta deside lese Repiblik Dominikèn pou ke l pa koupe kann ankò, li kapab vin on gwo defisi pou peyi Repiblik Dominikèn. Nan sans sa a, Sedomeng deklare ke li pa pral chwazi pou li trete Ayisyen an jan ke l te konn trete l oparavan. Yo mande a pèp Dominiken an ki yo menm ki pa deside antre nan dosye ap koupe kann, paske yo doke koupe kann yo lese l pou Ayisyen. E nan sans sa a, otorite yo ta mande anba anba a popilasyon an respekte la prezans de Ayisyen yo la nan peyi a. Sa montre ke gen posiblite yon ti ale mye pou Ayisyen yo ki yo menm ki nan Repiblik Dominikèn, paske presyon

Euh, li te preske inè di maten, pou al sou dezè di maten yè swa. E maten an menm, dezè di maten. E lè sa li te nòmalman nan uitè di swa nan peyi, nan peyi Kore di Sid. E se te nan moman ke prezidan.

kote Etazini te antre nan mitan yo, men tou lè 2 peyi sa yo sèmante yo pap aksepte oken lòt peyi rantre nan pwoblèm antre Kore di Nò e Kore di Sid. Yo kontinye pou yo deklare ke nou pral kontinye fè biznis ansanb e Kore di Nò di ke Kore di Sid avèk Kore di Nò se pitit ak papa. Paka gen enmi antre nou. Moun deside mete divizyon antre nou, Nou son sèl pèp. Si gen kouri, se nou tou lè 2 k pral nan kouri. Pa gen youn k ap kouri kite lòt. Si gen pou peri, se nou tou lè 2 k ap peri. E si gen yon viktwa k pou pran, se nou tou lè 2 k genyen pou pran l. Nan kontèks sa a, nou oblije mete tèt nou ansanbl pou nou kapab fon sèl. Kore di Nò avèk Kore di Sid, a partir de hier soir, tou lè 2 peyi sa yo vin rantre nan yon lyen damitye ki trè trè sere, kote ke prezidan ameriken an, a savwa Mesye Donald Trump, li vekse. Li di ke l pran kou trèt nan men peyi Kore di Sid. Li pa t atann ke Kore di Sid te trèt konsa, kote ke l bay Kore di Sid dè materyèl, li ba l dè materyèl anti-misil pou mete lakay li. Kore di Sid deklare ke m pa t mande w materyèl. Ou vin avè yo, m te di w non, m pa bezwen yo paske sa pral koz twòp enmi nan peyi pa m nan. Ebyen prezidan ameriken an santi ke l vekse, li pran omwen 3 kou la ki di, men pi gwo kou a, se Kore di Sid ki, nan an mwad fevriye a la a, pral gen posibilite pou ke li fon yon je olenpik. E nan je olenpik la, a pati de yè swa, tou lè 2 peyi sa yo, a savwa Kore di Sid e Kore di Nò, yo siyen yon akò kote ke, ebyen, Kore di Nò, Kim Jong-un, Pyongyang, 2 rocket men, pral genyen pou l ta voye 2 atlèt nan peyi a pou li kapab ale nòmalman al jwe nan peyi Kore di Sid. Sa montre ke Lèzetazini nan yon faz kote ke kou trèt sa a ke l pat atann a li menm ke le prezidan de Kore di Sid ba li. De mèm, Etazini pran yon lòt dezyèm kou trèt ki mete Etazini nan panse anpil, se peyi Lachin. Lachin ki te pwomèt Lèzetazini de pasaj lè prezidan ameriken an, Mesye Donald Trump, te de pasaj, li t ap pase sitou nan mond azyatik la. E nan sans sa a, La chine te pwomèt les etats unis. Frèm, m pap janm ka trayi nou. Nou son gwo pèp, mwen renmen etats unis anpil, etats unis se frèm, mwen avè nou m fè biznis, m pa gen anyen ke m pral fè ankò pou m ta trayi les etats unis. Se deklarasyon ke otorite peyi la chine yo te fè. Le landmen, 1 mwa aprè, ebyen lè ke la Chin gade li fin fè deklarasyon a Etazini, ebyen prezidan ameriken an, Donald Trump bat bravo e l monte televizyon pou l di ke mwen gen kontwòl prezidan la Chin nan. Mwen gen kontwòl li e misye p ap vyole akò la, misye pral sere boulon peyi Kore di Nò. E lè ke prezidan ameriken an gade, ebyen genyen zam Gen manje kap pase ki pral jwenn Kore di Nò, kiyès kap voye y ale? Se peyi la Chin ki pase anba anba, ki pase nou yon jan, gentan voye manje, voye zam, materyèl a peyi Kore di Nò. Lè otorite ameriken yo gade sa, yo di bon nou pran nou yon kou trèt. Kou sa se te dènye kou, nou pat janm atann nou a sa. Prezidan Donald Trump deklare M pap janm kwè nan peyi sa ankò paske yo menm tou yo ta koupe kou nou lè nou rive lòt bò a. Nou menm ameriken lè n rive lòt bò a nou konnen ke moun sa yo se zanmi pa nou ke yo ye epi se aranje ke y ap aranje pou yo touye nou. Nan kontèks sa a n ap aranje nou a yon lòt strateji, se te la deklarasyon fèt pa le prezidan ameriken Mesye Donald Trump. Men sa pa anpeche ke genyen lòt enfòmasyon kap tonbe, sitou aprè la deklarasyon di prezidan Kim Jong Un Pyongyang 2, lè ke l te fin di ke li genyen bouton am nikleyè la ki anba dwèt li e a nenpòt moman l ka peze l e prezidan Trump reponn li pou l di l ke mwen menm tou mwen gen bouton an tou e bouton pa m nan li pli gwo e l pli pwisan e l pli rapid se deklarasyon prezidan ameriken an sa k fè Kim Jong Ong di ke se yon jako repèt ke prezidan an ye men pandan nan menm sans sa n ape raple gen dè otorite ameriken k ap travay la pou yo wè èske ta gen posiblite vrèman pou yo ta fè yon frapman paske yo paka kite Kim Jong Un ap fè seta de deklarasyon ki tandansyez e ki trè danjre e ki kapab mete enterè la sekirite dè Etazini an danje e de kote otorite yo, yo di ke yo pa fin kwè twòp nan Prezidan Donald Trump kap reponn vrèman avèk yon feblès a lega de Kim Jong Un, paske si Kim Jong Un fè premye etap la, se li menm an premye ki lanse vrèman misil bonm atomik lan. Ke w vle ke w pa vle Etazini pral frape vrèman, Etazini pral kraze, Etazini ka brize, men dega ke misye ap gentan fè a, l ap deja yon domaj pou Lèzetazini Damerik. Otorite ameriken yo, mesye militè yo deklare ke yo pa vle antre nan lojik sa a. Yo pa vle antre nan yon lojik ke se aprè pou yo pral di ke nou te wè sa. Yo di ke ann anplwaye yon lòt strateji pou n gade pou sa pa gen tan rive, e si gon bagay pou nou fè n ap fè l. Men an, lè n ap tande Prezidan Donald Trump k ap pale, sa montre nou ke se yon bagay jwèt timoun k ap fèt, e nou, nou menm, kòm dè otorite militè, e ki gen taktik militè, nou pa ka jwe konsa. Prezidan Donald Trump, misye se yon bizismann, se bay kòb ke l konn regle. Men nan nan dosye militè, se son des spesyalist ki kapab jere dosye sa. Men nou pa ka kite l nan men prezidan an, e kite l nan men l, se pral youn nan pli grav erè ke n ap fè, e n ap peye sa trè trè trè trè chè. Genyen eleksyon prezidansyèl ki pral fèt la, nòmalman an mars pwochen nan peyi la Risi. Yo prevwa eleksyon prezidansyèl. E Lèzetazini ap prepare l tou pou l gade eske l ka fè menm kou. ke peyi Larisi te fè sou Etazini an. Etazini ap prepare yon lòt moun la lòt bò la, yon pouw pale avèk dotre lidè. Eske sa kapab reyalize? Eske Lèzetazini ka enfliyanse yon lidè poul vin prezidan nan peyi Larisi nan moman aktyèl ke nap pale a la? Pandan ke ou genyen youn nan moun ki trè fò an politik lòt bò a, Se Vladimir Putin. E ou ka di ke se lòm le pli fò ke yo konsidere nan mond politik la atravè le mond. Pa gen de ke se li menm sèlman ke yo prevwa. Kòman ou kapab konbat Vladimir Putin kote ke ekonomi peyi la li remonte nòmal, kote ke pa gen jwèt ladann, men msye gon jan l balanse ekonomi l lan ou pa ka jije l. Eske Lèzetazini pral gen posiblite a, menm jan ke Larisi gen chans li monte nan data ameriken yo, nan moman ou y ap bay rezilta de eleksyon prezidansyèl la, yo menm yo gen aksè pou yo kapab desann sitou nonb de nòt ke w te bay men nonb de moun ki yo menm ki arive vote, enpi w desann on pati, ou remonte on pati, ou redesann on premye, ou redesann, ou bay on rezilta pèsonèl pa w. Eske Lèzetazini ap gen kapasite sa a pou l kapab fè l? Se sa tout moun ap panse la sou zafè eleksyon ki pral fèt nan peyi Larisi a. E dezyèm etap la, pral genyen yon koup di mond nòmalman an jen pwochen. Se kòman ke l pral ye? Eske pral gen yon lòt enfliyans? Eske Vladimir Poutine ap la Pou koup du mond lan, tout sa yo gen de kesyon kap poze la. Men Vladimir Poutine, se sèten li anonse ke li menm lap nan eleksyon nòmalman san pwoblèm. Genyen lòt enfòmasyon ke nou oblije pataje sitou a entènot nou yo e oditè kape swiv nou la partou a travè le mond. Nape pwofite raple ke genyen an Iran, dosye Iran li kòmanse dur. Paske avèk 21 moun ki pèdi lavi yo, jodi a gen 3 ankò k pèdi lavi yo, ebyen dosye a vin enpe sal. Kote ke gon gwoup moun k ap manifeste kontre la prezans de se gouvèneman ki an plas nan peyi a. E gen dezyèm etap ki vin rive, se ke Iran nan faz la de kritik fas a prezidan ameriken an, Donald Trump. E jodi a la a, Prezidan Iranyen an deklare ke l mande Prezidan Trump fèmen bouch ou nan dosye peyi m. E yo di ke yo genyen pou yo mete yon dokiman deyò la a pou yo bay pozisyon yo fas a Prezidan Trump k ap enfliyanse vyolans k ap fèt nan peyi yo a e yo di ke yo pa aksepte l. Men pandansetan, n ape raple popilasyon an di ke yo fatige avèk gouvèneman ki an plas la nan Iran e yo ta mande ke pou ta gon chanjman. E yo di ke dan lè 3 mwa kap vini la a, li pral vrèman di pou gouvèneman sa a, e ap gen anpil moun kap pèdi lavi yo an Iran nan moman aktyèl ke nap pale a la a. Nou pa ka soti an Iran pou nou pa tonbe an Izrayèl, kote ke yon jèn de 16 an, li souflete yon sòlda izrayelyen, e pandan ke l souflete sòlda izrayelyen an, Ebyen li nòmalman yo arete l, gon santans ke yo ba li pou l ta kapab pase tout vi l nan prizon. Genyen n ap ankete pou n wè èske pandan li fin souflete sòlda a, èske yo pa vyole l. S on jèn fi, yon timoun 16 an. N ap genyen pou nou ankete sou sa pou n kapab pote dotre enfòmasyon pou nou a se sijè. De kote Liberya. Genyen Jòj Weah ki li menm ki pral gen pou l prete sèman e n a pral fè le nesesè pou nou wè si nou te kapab ba nou le diskou de Jòj Weah, le diskou de premye minist de Jòj Weah ki se madam Telor, Telor ki li menm Nou konnen l deja ke li kondane a la hè kote ke misye fè krim kontre limanite, son moun pli ke 100 mil moun mouri sou kont li, men sa pa anpeche ke Jòj Weah te fè chwa de madanm misye pou akonpaye l nan eleksyon prezidansyèl la e pou ke yo kapab rejwenn lapè e se dam sa a avèk Jòj Weah ki pral genyen direksyon peyi Liberya a nan men yo. E nou menm, n ap genyen pou n vini avèk dotre dosye su lafèr de Jòj Weah ki yon jèn ki soti nan geto, nan geto, kòm nou kab di w dan lè geto, kote ke te pli pòv sitou nan Liberya. Misye depi a laj de 3 zan li kòmanse ap jwe ti foutbòl li, chosèt li e lè sa a, A laj de 5 an, li kòmanse ap wè kòman l kapab itil tèt li. A 7 an, misye kòmanse travay. Kote l kòmanse travay, asavwa Jòj Weah, misye te kòmanse ap lave rad pou moun. Sa vle di ke de patwon, li parèt lakay ou, li lave rad la pou ou, epi yo ba l yon. on sengoud an monè peyi li epi oubyen yo fè l kado de twa rad pou l kapab mete sou li e de la misye te kòmanse jwenn on tant li ki te pran l e ki arive vrèman fè chemen avè l aprann li lapriyè aprann li gen on fòmasyon epi misye vin antre nan on kan de foutbòl E se la ke lè l rantre, yo vin twouve yon jèn ki gen yon talan. E lè ke l rantre kòm yon jèn ki gen talan, e se te nan moman an ke yo te pran l nan de klèb, kote ke l al Kotdivwa, l al plizyè kote. Ebyen misye vin jwenn, sitou misye antre an Frans, misye nan Monako, misye ale nan PSG, misye vin konnen yon siksè. E tout siksè misye, ebyen tout rèv li, se retounen lakay li. Misye te retounen lakay li, l ale, li di ke m vini pou m ede. Lè l parèt aprè premye, se premye jwè nwa a ki ta rive pran yon balon dò. E lè ke l antre lakay li se kòm yon ewo. Lè sa a te gen yon gwo batay antre lekip de Telor e lotre ekip kote ke youn t ap rache lòt a manchèt, youn jèn ap tiye jèn. Lè ke l rantre, ebyen te gen yon trèv. Men sa pa anpeche ke nan menm moman an tou, ebyen mesye sa yo, ces jeunes, te debake lakay misye premye etap la, yo kraze brize, misye pale avè yo, misye retounen back ankò nan peyi a, yo vin konprann li, e lè sa, li vin di bon m deside m sèvi peyi m, ebyen misye vin poze kandidati li, Nòmalman a la prezidans echwe, kounye a l vin poze l pou senatè. Misye vin bon. E dèlò, misye kòmanse antre nan politik la, nan èv sosyal nan peyi l. E Jòj Weya ki, aprè de tantativ ke l fè kòm kandida a la prezidans, sou twazyèm nan, li arive reyisir. E jodi a la a, misye vin prezidan sitou peyi Liberya. Yo atann de Jòj Weya Yon jèn ki anvèt anpil matirite, anpil detèminasyon pou sove imaj peyi a. Men nou konnen ke sa k pral jwe an favè Jòj Weah, se paske misye deja koni alechèl entènasyonal, li pa gen anpil bagay a fè, pou ke li kapab vrèman jwenn sa l bezwen an. Paske lè w gen kontak alechèl entènasyonal, nan de klèb kote konn jwe, de milyonè ki rekonèt ou deja, sa vle di ke misye gen aksè pou l kapab devlope Liberya. Misye kapab rive youn nan jèn prezidan ki fè sa l pral fè la a, ke pa gen oken lòt moun ki fè l deja, lè 23 zotre prezidan ki pase nan peyi a pa t pa ka reyalize.